Bonjou bonswa entènèt, byenveni sou chanèl pa w la, chanèl Woodly Antilus lan. Nan videyo jodi an, nou pral pale w de 5 peyi ki pi gran nan mond lan an tèm sipèfisi. 5 peyi ki gen plis tè nan mond lan. Ou menm ki poko abone avèk chanèl la, pwofite abone avèk chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate anyen chak fwa nou poste yon videyo. Byen enstale w, nou pral aprann ansanm 5 peyi ki. Nimewo 5, Le Brezil Le Brezil vini senkyèm peyi ki pi gran nan mond lan avèk yon sipèfisi de 8 milyon 515 mil 770 kilomèt kare. Le Brezil nou pap bliye ki se pi gran peyi nan Amerik di Sid lan. Le Brezil pataje fwontyè avèk tout peyi Amerik di Sid yo, a leksepsyon de Chili e de Lekwatè. Le Brezil nou pap bliye ki te kolonize pa le Pòtigal e ki te pran endepandans li an 1822. Avèk yn popilasyon de 207 milyon dabitan, le Brezil vini senkyèm peyi ki pli gran nan mond lan an tèm sipèfisi. Nimewo 4, Lachin An katriyèm pozisyon, nou jwenn Lachin ki se yon peyi an Azi. Kapital li se Peken. Avèk yn sipèfisi de 9 milyon 596 mil 960 kilomèt kare, Lachin vini katriyèm peyi ki pli gran nan mond lan an tèm sipèfisi, avèk yn popilasyon de 1.4 milya dabitan. An palan de la Chine nou pap bliye la Chine se peyi ki pataje pli long fwontyè nan mond lan avèk yon sipèfisi de 22 mil kilomèt e se peyi ki gen plis nonb de vwazen nan mond lan avèk yon chif de 14 peyi. Nimewo 3, Lèzetazini Damerik Etazini kòm nou tout konnen l deja, kapital li se Washington. Li te pran endepandans li le 4 jiyè 1776. Lèzetazini pataje fwontyè terès avèk le Kanada e le Meksik. Etazini gen yon popilasyon de 327 milyon dabitan, sa vle di 327 milyon moun k ap viv Ozetazini. Ebyen, avèk yon sipèfisi de 9 milyon 833 mil 517 kilomèt kare, Etazini grand pwisans lan vini twazyèm peyi ki pli gran nan mond lan. Nimewo 2, An dezyèm pozisyon nou jwenn Le Kanada. Kanada, peyi Amerik di Nò. Nou konnen peyi Amerik di Nò yo se Kanada, Etazini e Le Meksik. Kanada ki te pran endepandans li an 1867. Ebyen mezanmi, avèk yon sipèfisi de 9 milyon 984 mil 670 kilomèt kare, Kanada vini dezyèm peyi ki pli gran nan mond lan an tèm de sipèfisi. Konbyen moun k ap viv o Kanada? Kanada genyen sèlman 37 milyon abitan. Yn popilasyon de 37 milyon dabitan. Pa bliye, kapital Kanada se Ottawa. Nimewo 1, Lawisi, Nou jwenn nou gen Lawisi, kapital li se Moskou. Lawisi ki twouve l sou de kontinan, kontinan Ewop e kontinan Dazi an menm tan. Ebyen, avèk yn sipèfisi de 17 milyon 98 mil 242 kilomèt kare, Lawisi vini peyi ki pli gran nan mond lan an tèm de sipèfisi. Ebyen la Russie konbyen moun kap viv la Russie? La Russie gen yon popilasyon de 144 milyon dabitan. An gwo se tout sa yo nou te pote pou ou 5 peyi ki pli gran nan mond lan an tèm de sipèfisi. Merci merci paske ou gade video a jiska la fin si w te renmen video a like li kite yon kòmantè pou nou ou menm ki potko abòne avèk chanèl la abòne epi aktive ti klòch notifikasyon pou pa rate anyen chak lè nou poste yon video nou espere nap kwaze tou swit pou yon lòt video tchaww tchaww a la pwochèn.